Ann gade salè minimòm Brezil la ansanm avèk mwen e apre m ap di w poukisa. M ap fè w gade tou salè minimòm Chili a. Ok. Ebyen la ann ale pou n wè. Ok. Mil karannsenk Reais. E lè w gade a mil karannsenk Reais, ou wè ou fè desan di dola ameriken lemwa. Kè w a bezwen ap kase si w ta wè salè minimòm nan nan nivo sa. Lè w ap travay, ou kapab jwenn plis ke sa. E la, si w ap voye 100 dola ameriken Ayiti, ou wè li gen tan avèk 496 reais. M p ap ba w manti, pou w voye yon monnen Ayiti, ebyen zanmi m, hum, w ap plenyen anpil. Si m ta di m ap voye 50 dola ameriken Ayiti, la, ou wè li gen tan pase a 248 reais. E ou menm k ap travay kanè siye 1500 reais, se pa yon bagay ki fasil. La ou gentan fè 302 dola ameriken. Si wap fè 1400 reais ebyen wap fè 281 dola ameriken. E map pran 1300 avèk ou e map pran 1200 avèk ou pou kapab wè e sa ke map di w yo. Pou kapab pi klè toujou mwen prale sou. sit ofisyèl gouvènman Brezil la pou kapab wè salè minimòm brezilyen an. Men sa pa vle di ke se salè sa wap resevwa le mwa, wap jwenn plis ke sa. Avan tou, mwen salye w zanmi pa m, moun kap pale avèk ou a se Mackenson Désir e non chanèl la ki se Katon Debòs. Si w pot ko abòne avèk chanèl la, map mande w pou fè sa kounye a. Abòne avèk chanèl la, peze dwèt ou sou ti klòch la pou kapab jwenn tout dènye videyo mwen yo. E la mwen sou salè minimòm Chili a avèk ou ki se 241 mil pèso. 241 mil pèso sa, sa se kòb salè minimòm ke yon moun ta sipoze jwenn le mwa. Men, sa pa vle di ke se li wap jwenn, wap jwenn plis ke sa. Se sa gouvènman li menm, li takse. E la, mwen pral chwazi peyi Chili pou m kapab ba ou yon ide sou salè minimòm Chili a. Ebyen, mwen pral mete 241 mil pèso a pou wè konbyen kòb li ye an ameriken. Ok, 241 mil pèso, li ba ou 314 dola ameriken. E si w ta di ke w ap voye 100 dola ameriken bay yon fanmi Ayiti? Nou prale la pou nou wè ok. Sonje sa zanmim tout sa ke map ba ou la yo se yon previzyon sa pa vle di ke se sa ke ou pral voye ayiti e la ou wè 80 mil pèso li ba ou 104 dola ameriken e m pap baw manti ou pral peye taks ebyen li kapab vin ou 100 mil pèso. E zanmi mwen gen ayisyen kap travay kap fè plis ke sa gen ayisyen kap travay 300 mil 400 mil jiska 500 mil pèso. Sa pral depan nan vil ou ye a sa pral depan antrepriz ke ou jwenn nan. Ebyen zanmim lèm fè sa yo se poum ka moutre w Brezil avèk Chili pa gen twò gran diferans nan salè minimòm yo. E gen yon ayisyen ki te di mwen o Chili pa bèl ebyen mwen pral moutre w Chili e mwen pral fè w viv peyi a paske anpil nan nou Lè nou vwayaje, nou jis soti nan èpòt la, n ale nan nò, nan sid, n al nan keyi zonyon, nou pa gen tan pou nou mache nan peyi moun yo, nou pa gen kòb pou nou viv liks ki nan peyi moun yo, ebyen nou la n ap pede pale peyi moun yo mal. Mwen menm mwen te gen chans pou m te viv peyi a e m te tankou yon espyon, telefòn mwen te nan men m, mwen t ap vire tout kote e m t ap travay nan livrezon, ebyen mwen te gen chans pou m te viv peyi a. Jan de peyi sa yo zanmim yo pa ouvè pòt pou ou se ou menm ki mete may ou rete si w vin lakay mwen san ke w pat avèti m se pa menm jan an ke map resevwa w mwen menm ki se yon imen mwen sipoze konprann ke w fè sakrifis ou vin lakay mwen men peyi yo yo menm ki gen lòd ki pase lòd jan ke pou yo resevwa imigran ebyen zanmim wap toujou wè bagay yo difisil pou ki nètman diferan avèk Brezil paske Brezil li rekonèt ou menm ou dwe antre nan sistèm ni an. Map reponn anpil kesyon nan video sa. Gen yon video kem te fè mwen te di ke Brezil Chili 50 50. Men anpil moun pat ka konprann nan ki sans kem te dil. Lèm te di 50 50 lan zanmim men nan ki sans kem te dil. Ayisyen kite Brezil yo pran wout a pye pou yal Meksik pou yo antre Etazini, Ayisyen kite Chili yo pran wout a pye pou yale Etazini. Ebyen pa gen gran diferans, gen Ayisyen k Chili k pa bezwen Brezil pou l rete, gen Ayisyen ki Brezil ki pa bezwen Chili pou l rete. Mwen menm, mwen sonje lè m tap kite Chili, mwen te jwenn avèk plizyè Ayisyen ki te nan avyon ki tap antre Brezil ki tap vin travay CPF yo, rezidans yo pou yo te kapab retounen Chili. E map di w sa zanmi m, chili gen yon ayisyen ki milyonè la ok, brezil m poko konn yon ayisyen ki milyonè brezil dakò, e gen lòt ayisyen ankò ki gen anpil kòb chili. Si chili te ouvè pòt tankou si se madanm nan ki te rete kòm prezidant peyi sa m pap ba w manti Ayisyen t ap ere paske Ayisyen te kòmanse antre nan sistèm nan. Nan chak biwo leta, yo te kòmanse mete Ayisyen travay pou te kapab resevwa Ayisyen parèy yo. Sa k pi bèl la, Brezil ou te mèt aprann Lasòbòn, yo p ap ba w travay nan biwo leta. Se sa w pa ta panse? Pandansetan, m pi renmen Brezil ke Chili paske m santi m pi alèz Mwen renmen Brezil. Men m pap ba w manti, mwen pa la pou m kritike ni Brezil ni Chili. Chak peyi genyen tanperaman pa yo. Aprè ke m fin pote klarifikasyon sa yo pou nou, ebyen kounye a la mwen pral pale avèk nou konsènan denatiralizasyon an. Ayisyen parèy mwen yo, konsekan yo, nou menm ki la an 2015, 2014, 2016, Ebyen aranje nou pou nou natiralize paske sa ke nou pa ta konprann lòt nasyon yo pran nasyonalite a plis pase nou. Pafwa ou gen dwa al nan polis federal ou wè yon ekip blanch ou panse se brezilyèn yo ye brezilyen poutan manti se lòt nasyon yo ye. Ebyen nou menm tou se pou nou aranje nou mobilize nou pou nou prepare dokiman nou Menm jan ke mwen menm map fèl la pou nou jwenn naturalizasyon brezilyen. Motivasyon sa ke map fè ansanm avèk nou an, poukisa kem fèl? Mwen menm mwen gentan prevwa e si tout fwa maladi a ta vin fon kanpe e gen anpil ayisyen kap chofe tèren an la ki sendomeng ki ayiti k bezwen vini isi a. Ou menm ki te la deja, si w te nan plan A, ou sipoze bat pou antre nan plan B Yon ayisyen pa ta sipoze ap vin la pou l vin jwenn ou nan travay toujou. Nan vi a genyen 3 etap, yon etap pou travay ak moun, yon etap pou travay ak tèt ou, yon lòt etap pou bay moun travay. Menm jan w ap bourike la tou, demen si Dye ve, ou sipoze bay brezilyen an travay pou fè l bourike pou ou. E lè ayisyen yo vin la, travay pral difisil, ebyen ou menm si w te gen ton gen yon 10 mil, yon 20 mil reyais, Ou sipoze panse, fè yon biznis, pran natiralizasyon an, si yon lòt peyi ouvè pòt pou ou, menm lè ke lòt peyi a pa ouvè pòt pou ou, wap gen aksè pou ale nan yon lòt peyi, egzanp, Espay, Lafrans, ou konprann, e Pòtigal, lè sa a ou pral kapab chanje stati ou, kounye a Ayisyen kap vini la yo, wap kite plas ou a pou yo, si w pa fè sa, ebyen wap toujou rete nan menm sistèm nan wi zanmi m. Sa ke ou menm ou pa ta janm imajine. Èske ou konnen lè ou vin la antanke imigran, nan nenpòt peyi ou tonbe a, se nan klas ki pi ba ou tonbe? Lè ke ou al travay, ou jwenn yon travay mannèv, jan yo rele l ajoudant isi a. Ou pa janm jwenn avèk Brezilyen oubyen Chilyen lòt nasyon E kote w tonbe a ki nan wo nivo non, kote w pral travay la. Se toujou moun ki pi ba yo, moun ki baba yo, moun ki imoral yo, sa k pa fin lekòl yo, se nan mitan yo w al travay. Moun sa yo, ki sa yo ye? Yo prè pou yo fè w nenpòt bagay, e, fè gaz nan vizaj ou, y ap ri, yo prè pou yo imilye w, fè w konnen w te kite lakay ou pou grangou. Sa vle di, menm lè ke w te nan yon gran klas Ayiti, depi w vin la, ou vin tonbe nan menm panye avèk yo. Ebyen se ou menm ki pou fè efò pou konn kiyès ou ye, ki kote ou soti, ki kote ou vle ale. Jan de moun sa yo, yo pap janm poze w lòt kesyon. Kijan yo di e masisi nan lang ou a? Imedyatman ou di yo, men kijan yo di l, ebyen yo tou rele w non an. Men se pa fòt yo. Si w konn sa k fè yo toujou rele w masisi, paske ou te moutre yo di, ou te moutre yo di masisi. Lè yo rele w masisi, se pa pou di se joure yo vle joure w. Men yo jis rele w konsa pou yo pa bliye mo a. Ou konprann, ou di l, ah men kòman yo di masisi ebyen chak fwa l wè w li mèt wè w nan bis nenpòt kote, ey masisi masisi, w ap moute yo di betiz, di vye mo ou konprann, ebyen ou sipoze kanpe sou bagay sa yo, pa moutre nasyon sa yo joure paske jouman an se pou ou l pral ye. Aprè ke w fin gade videyo sa, si w ta vle antre an kontak avèk mwen, w ap jwenn mwen sou Facebook, w ap jwenn yon link anba videyo a pou kapab ekri mwen sou Facebook. E answit lis non moun ki soti yo ma pral mete yo sou paj Facebook la sof ke mwen poko gen tan pou sa. E la mwen pral moutre w dokiman yo e wap bezwen pou kapab fè demand natiralizasyon. Ebyen kisak pase? Nou mete yon mit nan tèt nou dokiman yo anpil yo difisil. Se pa vre. Gen dokiman ou kapab komanse prepare toujou. Tankou fòmilè a son dokiman e wap jwenn li gratis. Si w pa gen l ou kapab kontakte m mwen kapab ba ou li. E dokiman sa tou, mwen kapab ede w ranpli li. Men pou m ede w ranpli li, e m p ap fè l konsa konsa. Ou tou konprann sa ke m vle di a. E lòt dezyèm e dokiman ki anba a, ok, dezyèm dokiman sa a, se kote e pou si w ap chanje non. Dokiman sa a mwen genyen li, ou bezwen l, w ap achte l. Dakò? Paske se yon plan m te fè avèk yon avoka pou m te jwenn li. E gen lòt dokiman tankou e cpf ou e pou kadastra bagay sa yo mwen ka fè w jwenn li. Aprè sa w konnen w ap voye fè dokiman Ayiti pou legalize l pou bay fè tradiksyon an pòtigè. E lè ke w fin fè tradiksyon an ebyen w ap prepare tout rès dokiman yo pou w pote ale. E nan lis la ke m ap moutre w la zanmi m se pa tout dokiman yo ou pral fè. Gen ladan yo ki pa enpòtan Se youn w ap chwazi ladan yo. Dakò? Depi kounye a la, ou kapab kòmanse fè kopi tout paj paspò la, si paspò te ekspire, voye bay Fèl Ayiti, fè kopi kanè travay ou, fè kopi CPF ou, rezidans ou, mete yo la. Si w bezwen chanje non, w ap antre an kontak avèk mwen. Si w bezwen ranpli fòmilè a, w ap antre an kontak avèk mwen. E gen lòt dokiman ankò, tankou e kadastra CPF la, w ap antre an kontak avèk mwen. Si toutfwa ou ka fè yo, Jeremiah. Ok? Yè ki te vandredi an, mwen te sòti, mwen te ale pran enfòmasyon konsènan denatiralizasyon an e yo pa t resevwa mwen, se nimewo yo te bon mwen pou m rele avèk imèl. Sa vle di, mwen pa jwenn bon jan enfòmasyon depli pou m ta pote pou nou konsènan denatiralizasyon. Sof ke mwen kapab toujou motive nou pou n kòmanse prepare nou, lang pòtigè a li menm ki vrèman enpòtan, kòmanse chache lekòl pou nou aprann oubyen lekòl online, Dakò, k ap itil nou pou n kapab jwenn natiralizasyon. San li menm, ou p ap kapab fè way. Mezanmi, m ap fè nou konnen, peyi Amerik di Sid yo, yo pa dous pou imigran. Depi ou nan yon peyi, w ap travay pou yon salè minimòm, jan ke m te kapab di l, yon monnen epis, yon kòb fatra ki pa gen valè. Konprann? Lè ke w fè l, pou w achte yon dola ameriken, de dola ameriken, se yon pakèt kòb pou w bay pou w fè li, ebyen, Li pa vrèman avantaj pou nou, m panse anpil nan nou ki la se pa rete nou ta rete men se la Bondye voye nou, nou sipoze prepare nou ok prepare nou pou nou kapab wè kijan ke nou kapab panse avèk plan B se swa nou fè biznis oubyen nou pran natiralizasyon an pou nou kapab ale yon lòt kote ki pi mye menm jan ke mwen menm mwen gen ide fèl la. Lòt ti konsèy mwen ta renmen pote pou nou, byenke m konnen sa m pral di a e n ap pran nou lage l nan poubèl, men aprè katran, senkan, n a pral wè konsekans lan. Nou mèyè detache nou avèk nouvèl Ayiti, mèyè detache nou avèk yon seri de moun ki p ap ede nou soti kote nou ye a. Gen moun ki fin soti tèt li epi l pa vle di w men kijan pou fè tou pou met tèt ou deyò non li l plis la pou l itilize w pou w ede l fè kòb pou w ede l anrichi pòch li men li pa la pou l motive w pou l di w fè agoch tou fè adwat tou ebyen pou kapab rive menm kote m te pase a Tankou lè moun nan fè yon video l diw men sa Donald Trump te di, men sa e Anel te di, men sak te pase Etazini, men sak te pase e an Espay. Kisa yo pral pote pou ou frèm? Yo pap pote anyen pou ou. Lè moun nan diw men peyi salè minimòm nan pi bon men kote pou ale e men kijan yap trete w. Se vre frèm. Ebyen lè w rive wa konnen. Moun sa li menm ki Brezil, ki byen chita Brezil, poukisa k fè l pa ale ladan yo? Li pa prale non. Ebyen Brezil la gon yon lèt ladanl. Ou menm tou chache konn kot lèt la ye. Dè ayiti a depi ou gen biznis. Ou tande depi ou gen biznis ou peye dèt ou alè m pap baw manti ou pap wè bagay yo menm jan an paske wap gen kredi wap kapab agrandi biznis ou sa ki peyi w la li menm Li pa ou fou. E menm Haiti gen kredi tou. Bagay ou pa ta imajine, men yo pap janm baw kredi ou pap fon anyen. Nòmalman mwen pa rete, kale je nou mezanmi. Nap kwaze nan yon pwochèn video. Tcha.